Bonswa bonswa bonswa tout fanatik ti rich loto e byenvni sou chanèl manman penba zanmi m sou chanèl bon bagay la chanèl peyi a zanmi e sa fè kèk tan la e kèk jou la nou pa bay videyo nou tap swiv kòman boul yo ap tire paske mwa a fèk antre e se mwa pa nou se mwa pou nou fè fanatik nou fè kòb met nan pòch yo fè kòb pou yo regle zafè yo e jist avan ke nou avanse e a gran pa nap di w ke videyo boul sen yo Video boul sen pou mwa sektanb lan li disponib ok sou chanèl la video boul pè yo osi e nan dat pou jwe yo mezanmi pa gen ratman al gade 2 video sa yo nan mwa la m pap ba nou manti sitou pou boul pè yo pou n al fè kòb met nan pòch nou ok video boul pè video boul sen pou mwa sektanb lan disponib deja sou chanèl la la e ben kèk tan la nou pa fè video la nou tap swiv kòman boul yo ap demare pou mwa la nou deja pran kontwòl tout bagay e ben aswè a la. E rapid vit, lè ap avanse a gran pa, nou vin ba ou 2 grenn boul pou kapab al mize lajan w an tout sekirite zanmi m. Pa bliye si w de nouvo sou chanèl la, w apèn tonbe sou videyo nou, premye sa pou fè se like videyo a mezanmi, kite yon grenn kòmantè pou nou e sitou pa bliye abòne, aktive klòch de notifikasyon an Mezanmi E meyè fason kapab sipòte nou se pataje Depi ou fin gade patajel avèk yon zanmi Yon fanmi patajel sou group whatsapp Facebook Se meyè fason ou kapab sipòte nou ou kapab ankouraje nou mezanmi E Pou aswè a la e mezanmi pou nan mize lajan nou An tout sekirite la Premye premye grenn boul ke map bay E paske lè a deja ap avanse a gran pa, nou pap fè analiz kòm nou abitye fè l. M ap jis prezante nou boul cho pou aswè a. Premye grenn boul lan, ki pa p lòt ke 75 57, 75 57 kòm premye grenn boul nou pou aswè a. E dezyèm grenn boul nou pou aswè a la 47 74. 47 74 e kòm dezyèm grenn boul pou aswè a pa bliye ke ou kapab antre nan vip nou mezanmi spesyal vip ok kontaktem kounya la epi wap konn kòman spesyal la ye ok 2 grenn boul pou al jwe e nap diw men nan ki tiraj pou jwel zanmim twazyèm grenn pwobabilite nou ki pa lòt la ke 23 32 23 32 kòm twazyèm grenn pwobabilite, 37 73 kòm katriyèm grenn pwobabilite e n ap gen 53 35 kòm senkyèm grenn pwobabilite pou aswè a la pou al mize lajan w an tout sekirite zanmi m. E pa bliye e kòm grenn boul pè, n ap fwape 11 mezanmi. Banm grenn boul pè. E tout fanatik ti rich loto, al mize lajan nou pou aswè a la zanmim, al fè kòb met nan pòch nou, al fè kòb poun regle zafè nou. Sans oubliye ke siw de nouvo sou chanèl la, premye sa pou fè, ou abòne avèk chanèl la, ou aktive klòch de notifikasyon an. Ok? Lè fini ou pataje videyo a lèw fin gadel, ou kite yon grenn like, yon grenn kòmante epiw pataje videyo a. Patajel sou WhatsApp. Pataje l sou Facebook, pataje l avèk tout zanmi, tout fanmi e pou yo vin fè kòb avèk nou la. Mwa sektanm sa la zanmi m pral fè nou fè kòb met nan pòch nou la, fè kòb pou nou regle zafè nou ok. Pa bliye e pataje videyo a, pataje videyo a. Boul sen yo, boul pè yo deja disponib sou chanèl la zanmi m. Nou baw men nan kilè pou w jwe yo men nan kilè yap soti dirèk dirèk se sak rele DG paw la zanmi m sou chanèl manman penba a zanmi m bay tout moun bòn chans al mize lajan nou an tout sekirite.